Lè yon timoun gen yon pwoblèm, youn nan premye reflèks li se al kot manman l oubyen yon moun, yon bagay ki fè li santi an sekirite. Lè timoun sa grandi, reflèks sa kapab evolye oubyen li kapab refoule. Paske denojou, sosyete an vle fè nou kwè ke nou se pwòp sovè n, nou se pwòp doktè n, nou pa bezwen ankenn lòt moun, nou sèlman bezwen tèt nou. Men, si se te vre, pafwa lè nou santi nou pa ka sòti nan twou an malgre tout efò nou fè yo, yon lòt moun pa ta ap annik parèt epi san leve yon dwèt, li swa pèmèt nou sòti kote n ye a oubyen li mete nou pi pre sifas la. Bonjou, mwen se Louse André Cadet. E jodi a nan Les Lundis de Louse, mwen pral pale de kijan yon moun ka ede nou santi nou byen oubyen fiyè. Byenveni! Menmsi mwen dakò avèk lojik ke se ou menm ki dwe pran lavi w avèk emosyon an men, m panse ke nou pa ta dwe minimize enpak Sa lòt moun fè oubyen di ka genyen sou nou, sitou nan moman difisil yo. Paske menm jan yon moun ka di yon bagay ki kontrarye l, ki kontrarye w, ki fè w santi w mal pandan yon moman, yon moun ki di oubyen fè yon bagay ki bon pou ou pandan w te bezwen sa, li ka genyen yon efè benefik sou ou. Gen plizyè fason yon moun ka fè w santi w pi byen oubyen fè w santi w byen pandan ke w pa t ok. M sipoze gen plizyè kategori men m ap mete yo nan 4 kategori. Premye kategori a se yon kategori ki regwoupe tout fason ke moun nan fè w byen atravè pawòl ke li ap di yo. Pawòl sa yo, yo ka de tip de pawòl. Gen dwa gen tip de pawòl ke ou te atann ou avèk li. Pa egzanp, lè m di ou te atann ou avèk li, ou te atann ou ke moun nan t ap di yon bagay. Ou te nan, swa paske ou t ap eksplike l ke w pa santi w byen. Ou ap pale avè l tankou te gentan sispèk ke l ap fini kanmenm pa di w yon bagay ki pou remonte moral ou. Men tou, gen jan de pawòl ke ou pa t atann ou avèk yo ditou. Se swa yon mesaj ke w jwenn kòmsa parazè, sanzatann, oubyen ankò ou tonbe sou yon videyo, sou yon fim ki pote yon mesaj ke w pa t atann. Donk pawòl sa yo fè nou byen, yo pa fè w byen paske moun nan tèlman konn pale, waw moun nan fè yon pakèt bèl fraz, non se pa mo moun nan di an swa ki vrèman touche w, se mesaj ki pase nan mesaj la, ya se mesaj ki pase nan mesaj la, pafwa moun nan di yon pawòl epi nan pawòl la li. Raple w kiyès ou ye, li raple w ke ou konte pou li, li raple w tou ke li renmen li yon anvi l, li raple w ke ou se moun ou ye a ou gen tèl kapasite donk se sa moun nan fè pase an ki plis toujou atravè pawòl yo. E m panse ke se youn nan kategori aksyon ki pèsonèlman gen plis efè sou mwen paske m renmen pale anpil donk piske m renmen pale anpil lè yon moun fè m byen atravè pawòl sa. Sa vreman touche m. Yon lòt kategori ankò se lè moun nan fè w santi w byen atravè aksyon li poze. Kisa aksyon sa yo ka ye? Gendwa se paske moun nan envite w al yon kote pandan ou menm ou pa t santi w byen, moun nan envite w yon kote w renmen, oubyen li vle envite w nan yon aktivite, Ou ankò li wè ke ou pa byen epi li chwazi fè yon aktivite ke ou renmen ki ka fè w santi w byen. Pa egzanp m sonje ane pase se te an avril 2020, m kwè ke se te 27 avril je panc, se te yon lendi, m t ap pase yon move moman apre m te fin fè yon video les lundis de Luzin epi je m'ennuyais tellement epi m te santi m raz epi lè sa wood te bon moun, Wood te remake ke m pa t santi m ok, epi l te di m, Kisa w anvi fè? E l te fè yon bagay ke l konnen ke m renmen, k ap fè m plezi. Nou fè yon ti videyo, e pandan videyo a ap fèt la, m te tèlman kontan, epi apre sa lè n fini, m te kontan. M kontan paske non sèlman m jwenn okazyon pou m fè yon bagay ke m renmen, men m kontan tou paske yon moun ki konte pou mwen fè m santi ke li genyen byennèt mwen a kè ase pou li chache pran nan tan l, pou li fè yon bagay li konnen ki ka fè n plezi. Donk wi, mo yo ka ede nou santi nou pi byen atravè aksyon ke yo poze anvè nou menm. Yon lòt fason ke moun nan ka fè w santi w byen, ka ede w santi w pi byen, se atravè kado ke li fè w. Atravè kado an, kado an pa bezwen yon kado sofistike, yon kado konplèks. Non, li ka yon bagay ki pi senp paske. Pafwa se pa sèlman objè ke moun nan ba ou an ke w bay, ke w bay enpòtans men se tout tout enèji, tout lanmou ou met nan tèt ou ki kache dèyè kado an ki fè w plezi. Pa egzanp, depi ane pase, je voulais une certaine paire de boucles d'oreilles ke m te konn genyen lè m te piti. Epi, yè, y a une fille de mon entourage, ki ekri m epi li te tèlman eksite li di m oh mon Dieu Luz je suis trop contente j'ai trouvé la boucle d'oreille que tu aimes epi ekstasyon lan tèlman anpil ke mwen kontan non sèlman paske youpi je vais enfin avoir les boucles d'oreilles que j'aime men osi paske mwen konte ase pou moun nan pou li non sèlman chache jwenn sa l konnen m te vle an men anplis ke li kontan ase pou l montre l petèt ke Kontan, li kontan, sa pa vle di ke mwen enpòtan a nivo sa pou li. Petèt ke se tanperaman l, petèt ke li konsa avèk tout moun. Men nan moman m pa konnen sa paske mwen menm ki pa santi m otòp lan, nan tèt pa m, sa m ap sèlman wè se, waw, moun nan panse avè m, li panse avè m ase pou li pran yon ti objè pou li fè m kado l. Donk, kado an pa bezwen konplike men lefèt ke moun nan montre w ke li panse avè w e ke li fè w kado yon bagay, sa touche w. M gen dwa se yon. Sandwich ke li ofri w, li dwa son kafe, men se ti atansyon sa ke moun nan mete nan yon detay pou li ofri yon bagay ki fè w plezi ki, ki fè w plezi. Donk, merci Dona pour les boucles d'oreilles, menm si je sais que tu sais déjà. Merci beaucoup. Ofèt, pandan ke m ap pale de akipe kado a fè m santi m byen, menm le chien la deyò, il est trop content poutèt kado a, donk, l ape deja peye, se jan, je suis là et je suis content aussi. Merci Ocean parce qu'il a mis de l'animation dans la vidéo. Katriyèm kategori kote yon moun ka fè w santi w pi byen an se atravè siy afeksyon. Pa egzanp, ou gen dwa pa santi w anfòm epi yon moun ki konte pou ou, men pafwa ka konn tèlman grav moun nan pa menm konte yon pakèt pou ou men lefèt ke li vin bò kote w epi swa li fè w yon kalen oubyen li kenbe men w oubyen li fè w bizou sa ka ede w santi w pi byen. Afeksyon fizik ka ede w ale pi byen lè li soti nan men lòt moun. E pafwa tou, afeksyon fizik sa li konn, si afeksyon sa li ka yon ti jan tasit, m ka di, paske moun nan gen dwa jis chita bò kote w, li pa fè anyen, li pa di anyen, men lefèt ke li la, ou santi li la, sa ede w santi w pi byen. Se sa ke j'avais dit ke avè 4 kategori, men mwen senkyèm kategori ke m te manke bliye, pa konn poukisa m te di 4 men se kòmsi m pa konn konte. Waw. Lòt kategori an se lè moun nan ap rann ou sèvis. Sa ka, lè yon moun rann ou sèvis san w pa t mande oubyen ou te mande l epi li rann ou sèvis la, sa ka ba w enpresyon ke ou konte pou moun sa, moun sa enterese avè w, donk sa ka ede ou santi ou pi byen. An n di ke. Ou te gon travay pou te remèt, ou pat santi w ase byen pou remèt, moun nan remake ke w pa byen, epi li fè pati pa w lan pou ou, oubyen li fè yon pati nan pati pa w lan pou ou. Bon sa se yon egzanp, men gen lòt fason tou, ke moun nan ka rann ou sèvis, yon ti aksyon ke li poze pou ou, pou ede w, e sa ede w santi w pi byen. Donk mwen kwè, mwen kwè vrèman ke lòt moun ka ede nou santi nou pi byen, oubyen yo ka ede nou santi nou byen, lè nou pa fin anfòm, atravè aksyon ke yo ap poze. E youn nan bagay ki enteresan se ke 5 kategori sa a m sot pale yo la, yo bay yon gwo endis sou ki jan de bagay ou renmen. Paske sa yo, yo fè efè sou ou paske se fason sa yo ke nou menm an tan ke èt imen nou renmen ke yo renmen nou, nou renmen ke yo fè nou santi ke nou enpòtan. Menm jan. Lòt moun ka gen bon efè avèk aksyon yo sou nou lè nou pa anfòm, nou menm tou nou ta sipoze chache gen bon aksyon sou moun nan antouraj nou tou, gen bon efè sou yo. Nou menm tou ann eseye pratike diferan kategori sa yo ki ka ede moun santi yo byen paske ou pa konn kiyès ki ka bezwen li. Sitou pou kesyon pawòl la, mwen renmen di moun pawòl ankourajan paske ou pa konn kiyès ki ka. Yo bezwen sa. Du coup, oui, je suis d'accord que au final, se tèt ou ke w genyen sèlman. Se sou tèt ou ke w ka konte. Se ou menm ki la pou ou. Se ou ki sipoze enpòtan pou ou. Men, pafwa, lòt moun yo ka fè anpil byen pou ou tou. E toutan, nou bezwen lòt moun yo. D'une façon ou d'une autre, nou bezwen lòt moun. Nou ka. deside pran kontwòl lavi nou sou yon seri de pwen, nou pa vle depann de moun, men kanmenm sa pa vle di ke nou pa bezwen lòt moun. Paske ou ka kwè ou kwè ou kwè nan tèt ou, nan kapasite ou, men gen yon ti grenn domèn ke w ap doute de tèt ou, se paske yon moun vini epi li raple ou ke ou konte, li raple ou ke ou ka fè tèl bagay, epi estim ou genyen pou tèt ou remonte ankò. Sa rive, sa rive ke gen de ti moman ke ou pa byen, ke ou pa anfòm. Donk, se pa toutan ke ou rive jere tèt ou pou kont ou. Pafwa ou pa anfòm, ou pa byen, ou analize santiman ou, ou pran tan, epi apre yon ti moman, ou vin santi ou oke. Men pafwa tou, sa w fè pou tèt ou an pa mache, donk ou bezwen lòt moun. Vwala, se la video d'aujourd'hui. Mèsi davwa ete avèk mwen pou Les Lundis de Luz. Jespè ou konsevwa la semèn pwochèn.